Repons lan ap vini, repons lan t ap vini, Mwen te ekri yon lèt, mwen voye l nan syèl la, Li nan men Letènèl, repons lan ap vini. Real Madrid, Benfica, Yon randevou fanatik foutbòl pa t sipoze rate. Janm te anose l. Ebyen, janm te anose l la, fanatik yo te bèl e byen prezan. Vinicius Junior pitit gason m, jodi a ki manje? Fè w kanpe la. Fè yon minit kanpe. Bay la l vini, bay la l vini, bay la l vini. Danse vini, danse vini, danse vini. Imilye yo vini, imilye yo vini, imilye yo vini. La strateji de Vinicius Junior pou jodi a pou Real te kapab arive bat match sa 1 zero gòl sa m pap baw manti. M pa konnen si se Kòman menm mwen te ekri yon lèt m te voye l nan syèl la Ebyen li kòmanse pote l ba mwen oubyen l kòmanse fè m wè sa m te ekri l la se poko sa Depi Vinicius Junior bon se tout Real ki bon Depi kè Vinicius Junior kontan se tout mond lan kè l kontan e nou di Vini pa pè pèseswa Travay la poko fini map tann ou jiska 19 jiyè 2026 se lè sa batay pam nan pral fini se lè sa Bondye ap voye lèt mwen ekri la menl kòmanse voye yon bagay pou mwen. Pou jodi a, kote Jose Mourinho te prepare tann ekip Real la tout fason. M pa prale nan radòt e pwopo e rasisman ki te fèt nan match la. Sa pa enpòtan pou mwen. Sa pa enpòtan. Paske te lò gon pwovèb li di, machin kanpe, chen pa jape, machin kanpe. Depi l derape se nòmal pou chen an jape w. Se sa ki estrèmeman enpòtan pou vini konnen. Jès la l pa bon se vre, men, sa pa regle anyen pou nou. Sa nou t al fè a nou fè l pou imilye yo lakay yo pandan te gen nenpòt 50 jwè ki te sou li. 50 jwè! Vini di non, se mwen k la a, respekte lè brezilyen. E Ajanten sa nou pral chèche yon kote pou nou mete l wi, ou mèt poze. Se te yon match ki pa t fasil pou ekip Real la paske sa k fè sa, nou konnen se Mourinho, li te prepare tann ekip Real la men gen yon bagay yo konnen, jeni sa a ki te la a, se pa t osi fasil pou te kapab arive ebyen kontrekare Lè Vinicius Junior bon m pap ba w manti pou jodi a se te estraòdinè, estraòdinè ebyen pou Vinicius Junior otou de match sa. Paske mwen menm mwen toujou di sa, la reyalite pou konnen anndan ekip Real la li pa youn ke lòt. Paske entimidasyon an depi se ou k bon se ou y ap entimide, pa gen lòt moun ankò pou yo entimide. Afè w tande ti aryè, dis aryè kapab lateral ap vin bloke vini. Non! Depi ou wè misye nan jou l li di w l ap jwe foutbòl ou pa anyen. Ebyen sa fè konbyen match la, se la reyalite. Sa fè konbyen match la depi w wè vini reponn prezan a 100 pousan epi ou wè Real la pa gen anyen ankò. Pa gen anyen. Pou jodi a la m pap ba w manti Humm humm humm humm paske misye te prepare ekip la e Heheheh monchè te gen aksyon te gen ebyen jan Abelora di l. Toutan Vinicius Junior ka kè l kapab plis kontan, se tank lan ebyen tout sa nou gen bezwen y ap vini reyèlman e jodi a misye te arive fè l pou l te kapab arive fè ekip Madrilèn nan pran viktwa sa a, yon viktwa ke oken moun pa t janm espere ki te nan wout ditou ditou ditou tèlman te gen ebyen kèlke ti. ale mennen vini e se inikman grenn gòl ki fèt nan rankont lan silvouplè inikman grenn gòl e se sak fè w wè lè mourin yo pran gòl sa ou wè mourin yo rete sou sou sou ban touch la di l pa konnen kote gòl sa vini mesye nan se sa rele w lè jeni. Lè Cheni, lè Cheni, lè Cheni ankò se yon bagay estrawòdinè pou ekip sa a ki se ekip Madrilèn nan. Kòm abitid, m ap toujou di chak grenn moun mèsi ki fè chwa de nou ki abòne, ki pataje. Ou menm k ap tande, k ap gade, se kontinye lage videyo sa a nan plizyè gwoup, fè plis moun retwouve travay sa a ke mwen menm m ap fè tout sa ki enpòtan pou m kapab rete konekte ansanm avè w paske djòb mwen, se enfòme w e djòb pa w se rete konekte ansanm avèk nou. Pou jodi a, se te yon jounen estrawòdinè paske lè pou w tande la Lig dè Chanpyon, Lig dè Chanpyon vle di sa l ye a, Real ap jwe Lig dè Chanpyon, se sa l vle di a ankò. Kote nou konnen kòman match, dènye match Benfica avèk ekip Real la kòman l te fini. Ebyen genyen jodi a ankò te gen yon lòt kwazman otou 2 ekip sa yo. Ebyen, Vinicius Junior te gentan di sa avan match la, li te di, wè pa wè yo sipoze genyen rankont la. E misye fè tout sa l konnen pou l te kapab arive jwenn meyè de pòt sòti, meyè de altènatif, sa m renmen m, ou menm, nou t ap rete tann otou 2 match la. Paske gen yon bagay pou konnen byen, Depi vini reponn, monchè li trè difisil pou kapab ebyen kontre kare jwè sa a paske li toujou fè le meyè sou tèren. Li toujou moutre w ebyen li menm sa li gen anba pye la li ap kapab ofri l. Paske mwen mwen te di sa m te di pa gen Benfica ki kapab bat Real. Sezon dè, match yo te jwe a, lè sa te fini 4 a 2 a, kòm nou te kapab di se te yon match nòmalman l te oblije, paske l te mete tout pwa l nan batay la, l te fè l, men, kontrèman jan sa te ye otou de lòt match yo, lè w ap gade ekip madrilèn nan, w wè se konplètman diferan nan, nan, nan le je oubyen repli defansif yo, ou vin wè s on lòt ekip Real ki t ap jwe pou jodi a. Ou wè se pat menm ekip Madrilèn sa ebyen pa avan ki te vini vrèman avèk kèlke branch de difigilte kontrèman jan match la te pa te jwe a ebyen ki te kapab deranje ekip Madrilèn nan konplètman pou jodi a vrèman se te diferan ebyen kontrèman jan sa te ye pa avan sa fè konbyen match nap gade ekip Madrilèn nan nou wè ebyen se pa menm ekip ki te genyen pa avan. Sa fè konbyen match nap gad ekip madrilèn nan, avèk retou Antonio Rudiger m te gentan di sa, avèk jwè sa ki se Trent Alexander-Arnold peramezi ki ap retwouve fòm ni, m pap baw manti nou kapab arive jwenn le meyè sa nou kapab ap rete tann ebyen otou de ekip sa ki se ekip Real la. Paske tout moun gentan konn sa, depi Real ap jwe yon match, depi Real. prepare jwè yo oubyen jwè yo konnen yo menm ki sa pou yo fè, nòmalman depi yo rive sou tèren y ap kapab fè l jan pou yo jan pou yo vini avèk sa y ap rete tann otou de yo a. Se sa k fè pou jodi a, nou kapab di nan kèlke moman w ap wè genyen plizyè arè Gadyen ekip Benfica a rive fè plizyè plizyè plizyè arè. Wap wè Thibaut Courtois son arè misye te fè vre m pap baw manti si misye pat gen eksperyans balon sa t antre nan filè bagay la monchè tap pase mal sa se pou premye mitan. Men dezyèm mitan pou mwen menm mwen wè ekip Mourinho a aprè lè Vinicius Junior fin fè gòl la paske Yo te gon bagay nan yo te kapab pè atake, yo te gon fason yo te vrèman ap eseye presire tou otou de ekip Madrilèn nan, e gen kèlke moman tou Real pa t re wè se tou pou kouri kou Real te vrèman repliye pou l wè kòman li te kapab ebyen kontrekare ekip la, m panse se trè byen paske sa pou met nan tèt ou byen gen defwa pou kouri. Gen de fwa pou kanpe, gwen de fwa pou analize pou kapab wè sa vrèman pou kapab arive ap chèche nòmalman. Se sa k fè pou jodi a m t ap obsève ekip Madrilèn nan ni de prè ni de lwen, sa m te bezwen otou de li a, ya rive fè l e nòmalman pou te kapab arive jwenn sa ke tout moun oubyen tout fanatik yo t ap rete tann nan. Kote gen anpil katon ki bay nan match la. Gen anpil katon, genyen ekip Benfica nou ta kapab di ki ranmase katon e m panse pou Mourinho li menm sa l al konste li ale nan kontestasyon poutèt li te kapab mande vrèman katon ebyen malerezman jan l reyaji avèk abit la ebyen yo oblije bay Misye katon pou yo metel deyò paske map baw manti misye pat konpòtel antanke yon moun ki te respekte prensip ki te genyen sou tèren an se sak fè ede yo arive di Mourinho nan match retou a bon mpansel kapab vini li ap rete nan vitrin mpa kwè lap rete lap kapab vini e byen kotche mpanse se dezyèm adjwenl lan ki pral gen loud responsablite poul kapab e byen analize lè frè pou l wè kòman li kapab arive e byen si l kapab paske si w lakay ou ou pa kapab fè yon bagay m pa kwè se nan Santiago Bernabeu a sitou Bernabeu a swaf pou l kapab jwenn biyè kalifikasyon l lan e byen pou avanse pou uityèm de final pou kapab arive vrèman deranje ebyen ekip madrilèn nan. Sa a m panse se estrèmeman enpòtan. Aprè lè tout detay, pou mwen menm m kapab di ekip madrilèn nan monchè te byen sòti tèt li reyèlman ebyen se jwè sa a ki se Vinicius Junior franchman franchman ki pa t kite kras pou l te kapab arive ouvri skò a a la 50 minit de je, hooh! Gòl sa yo pa jwenn yo! Gòl sa yo pa jwenn yo! Lè w jwenn gòl sa yo, se 2 men pou met nan tèt wi! Se 2 men pou met nan tèt paske gòl sa yo ou pa wè yo nan zye w fasil! Non! Se Se imajine I imajine ou kapab wè yon gòl konsa nan mond foutbòl la. Gòl sa yo, se chak senkan wi n ta kapab wè yo nan mond foutbòl la. Jan de gòl sa yo ou pa wè l fasil. Mesye, balon an bouyi! Pap baw manti non sa se gòl ebyen lè jeni e se sa ankò ki estrèveman enpòtan pou ekip madrilèn nan pou jodi a monchè tout moun te santi ebyen sa yo te kapab ap rete tann nan se bravo bravo bravo bravo bravo. Pou jodi a misye te vrèman reponn de repons yo tap rete tann otou de li a paske ou pa ou pa jwenn jan de gòl sa yo fasil e se sa ki bay Mourinho pwoblèm se sa ki bay tout jwè ekip Benfica yo pwoblèm yo pa wè son kout eklè son kout eklè k pase sa vle di kout eklè sa yo ou pa rejwenn yo nan mond lan fasil. Lè w rejwenn yo, fòk ou kapab bat bravo pou sa, fòk ou kapab arive felisite yon jeni konsa. Non, se, se, se, se, se, tout reflechi m ap reflechi, m pa ka wè kote gòl sa sòti. E menm jwè Benfica yo di yo pa wè kote gòl sa sòti. Yo pa kapab vre. Se te trè enpòtan, mesye, pou nou te kapab gade yon match konsa pa bò kote 2 jwè sa ki se Vinicius Junior ki te trè motive. trè motive pou l te kapab arive fè ekip madrilèn nan jwenn ebyen viktwa sa a fas ekip Benfica a, Real arive ranpli misyon l gras avèk yon sipèb 2 jwè sa a ki se Vinicius Junior ki te estra estra estraòdinè pou l te kapab mete ekip madrilèn nan an valè e se sa a mwen menm ou menm nou te kapab vrèman gen bezwen. Tande m byen wi, gen bezwen otou de jwè brezilyen an paske ou pa jwenn jan de gòl sa yo fasil. Lè w jwenn yo monchè se bravo, se bravo pou kapab ap bat pou jan de aksyon sa yo. A la 50 minit de je gen Kylian Mbappé ki te remèt misye balon an, misye kreye pwòp gòl li pou l kapab arive fè l. Genyen. La, pou mwen menm, Vinicius Junior se li menm ki kraze pou ekip madrilèn nan jodi a paske si pat gen yon Vini ki arive kreye pwòp e byen gòl li, monchè m pap ba w manti Real t ap oblije sòti nil. E lè w sòti nil lakay ekip la, monchè m pap ba w manti, sa pat ankò osi kapab fasil pou kapab panse otou de match retou a. Ebyen avèk lè gran de responsabilite de Vénusse Junior misye arive fè sa tout moun te kapab ap rete tann otou de li a ankò yn fra ebyen otou de yon match parèy konsa ke ni mwen menm ni ou menm nou te kapab ap rete tann ebyen sa a m panse se a felisite de jwè sa a ki se Vénusse Junior pou jodia a la 50 minit de je misye te arive Mete inikman grenn gòl ki te arive e byen fèt pou jwè sa a e Vinicius Junior te arive fè le kontrè, se sa k fè lè w gon jwè konsa anndan ekip ou, ou sipoze arive pwoteje l, pwoteje l, pwoteje l. Pwoteje l pwoteje l se pwoteje lè jeni lè jeni pa gaspiye lè jeni se pwoteje w pwoteje l ala 50 minit deje katon vini te pran w katon pou lè selebrasyon alò se sa yo make ebyen nan sou aplikasyon m ap ba nou detay la se sa yo di mwen m se pou sa m pa konnen. Antouka n ap swiv ki sa k ap fèt. Kylian Mbappé te pran katon pou Real tou. Genyen ebyen jwè ajanten an tou ki te ki t al chèche wè si te kapab jwenn twonpe vilijans vijilans abit la yo te fout li katon tou. Ebyen misye se yon ti vagabon l ye. Antouka n p ap ret sou sa nou prale kote ki enpòtan pou nou. Genyen chanjman ki te fèt, pa t gen twòp chanjman. Brahim Dias ki te mounen l pa jwè sa a ki se Adagolè 86 yèm. Genyen ebyen Pitache ki te mounen l pa jwè sa a ki se Eduardo Camavinga 94 yèm. Epi genyen Dani Carvajal ki te moute nan plas jwè sa a ki se Alvaro Carreras a la 99 yèm minit de je. Kòman sa te ye an tèm de posesons de bal, Real te fini ansanm avè l?

355 yon mayen 80 pousan epi an tèm de fot Real te sibi 9 Benfica te sibi 6 katon 2 katon joun pou Real 2 katon pou Benfica epi genyen 2 katon wouj tou ki bay pou kapab gen yon ide a 100 pousan otou de sa ki tap fèt pou jodi a Real se li menm ki gen match alale a vrèman avèk lè gran jeni 2 jwè sa ki se Vinicius Junior ki tout moun tap rete tann ebyen sa yo tap rete tann otou de li a li arive fèl, li mete ekip li a an valè, li fè sa ke tout moun te kapab ap rete tann nan ankò yn fwa. Janm dil deja, mwen menm m gentan di sa m pap rete sou radòt de kri rasyal oubyen sesi patata patata. Bò isi e lotbò. Nou pap rete sou sa, sa k plis enpòtan pou nou m panse se te viktwa a, se viktwa nou te bezwen nou arive fè viktwa, pa gen anyen, anyen ankò nou kapab arive di, tou senpleman Real arive fè viktwa gras avèk jeni a nou te gen sou tèren ki se jwè sa ki se Vinicius Junior, se te yon moman. Enkwayab, enkwayab men vrè enkwayab pou ekip sa a ki se ekip Madrilèn nan gras avèk jwè sa a ki se Vinicius Junior. Ou menm k ap tande, k ap gade janm toujou di l, se abòne, pataje, kite opinyon w. W ap retwouve nou lòt jou nan pòs Granmèt k ap wete nou lavi. N ap di w babay epi alapwochèn!